byen konfime de leur part pou yo di nou egzakteman konbyen moun Janvier ap pran e kisa yap fè, eske yo pral stop pwogram nan pou yon moman pou yo kapab reponn moun ki aplike deja yo ou di mwen eske yap kite moun aplike jiska nouvèl òd. Donk ankò yon fwa nou vle di ou ke li enpòtan pou ke nou konprann ke e pwogram nan ap mande anpil pasyans, lap mande anpil tanperans epi lap mande anpil m te kab di, soutyen pou konnen ke se ne pa fen di mond. Paske gen yon seri de moun kap ekri nou, ni nivo de stress ke moun sa yo genyen, ou ka santi stress la. Nan pawol yo, nan fason ke yap eksplike yo, ou wè yo stresse. Sa nou di yo nou pa ta renmen ke pwogram nan vini, pou pwogram nan vin baw plis maladi. Ke pwogram nan ede w. Paske ke stress kapab koze anpil, anpil maladi. E lè w ap tann, w ap tann, w ap tann, ou pa janm gen rezilta, ou pral kòmanse gen tèt fè mal, tansyon w pral monte, kè w pral bat pi fò, etsetera, etsetera. So, tanpri, tanpri, tanpri, pandan ke n ap tann se vre, an nou kontinye wè kisa nou kapab fè nan nenpòt sa nou te abitye fè, an nou kontinye fè l pou nou pa tèlman fokis sou pwogram nan, pou pwogram nan vin fè nou malad. Paske lè n gade nonb yo, nonb yo pa reyèlman e. e pozitif an tèm de konbyen de moun ki kapab reyèlman benefisye de pwogram nan pa rapò avèk kota ke nou genyen. Sèl sa m kapab di w an tèm de ti espwa ke nou genyen se ke yo di lè yo fè pwogram nan konsa yo bezwen wè ki nivo enterè moun yo. E nou ankò, again, m ap di l klè paske m pa renmen lè m fin di yon pawòl pou lòt moun pran l epi yo entèprete l. Lefèt ke nou gen done yo lan men nou pou nou montre yo ki nivo lenterè ke yo genyen pou pwogram nan, gen posibilite pou yo al rechita, pou yo al rechita pou yo di, nou te di 30 mil pou 4 peyi, eske l posib de 30 mil lan pou kounye a pou nou ta increase li a 40 oubyen a 50? Ankò, se pa sa. Nou pa di pral monte l, men genyen presedans, genyen bagay ki fèt deja ki bon ke yo te kòmanse fè l, yo te mete yon ti kota tou piti, epi lè yo gade ke gen anpil enterè, yo te oblije ogmante l. So, se sa nou espere. Nou espere ke se sa ki pral fèt paske nou deja wè ke nonb de moun ki aplike pa rapò avèk de moun ke yo kapab reponn, li totalman, totalman, ekala yo reyèlman gran. Ekar la reyèlman gran e nou vle sur ke w konn sa paske nou pa vle pou w tèlman kwè ke w ap vini, w ap vini, w ap vini epi lè w wè w pa ka vini pou ke w oblije dezespere. Donk m espere ke li klè pou sa m di an. Ankò, se pa pou dekouraje w, se jis pou m mete w nan reyalite a. La reyalite dè choz se ke gen yon nonb, gen yon kota epi gen yon nonb de moun ki aplike. Lè n gade 21 mil moun pou janvye e nou verifye dat yo, Ok apre ke nou elimine prè de 4 mil nou verifye dat yo nou wè ke moun sa yo vre yo aplike. Se yon bon bagay li ye paske li montre ke reyèlman nou swiv konsèy yo nou aplike men an menm tan nou konnen ke se yon challenge lè wap tann e ke ou poko ka wè rezilta yo. Lòt pi gwo pwoblèm nou gen se cbp one. Cbp one kontinye yon lòt gwo tèt chaje paske e Demann ke nap jwenn, kesyon ke nap jwenn apwopo de CBP One, moun ki konnen yo fini, epi jiska prezan yo poko ka jwenn dokiman de vwayaj yo. Ankò yon fwa, nou ap travay, nou sou yon bòn pis ki montre nou ka gen espwa, spesyalman moun CBP One yo. Sa vle di ke yo fin konfime yo deja, sa vle di ke se CBP One ki bloke yo. Nou sou bòn pis nap travay sou li e osito ke nou gen konfimasyon de kijan nou ka ede w, spesyalman ou menm ki sèlman gen yon ti erò nan paspò w e kap tann ou di mwen ou te gen yon ti mistake, nou sou bòn vwa nap fè kontak yo osito ke yo konfime avèk nou. Kijan ke nou prale apwoche pwoblèm sa pou ke nou kapab ale pi rapid, osito ke yo fè sa, n ap fò koule. Men, tout nèf pa pèdi paske yo di nou yo menm tou se premyè fwa ke y ap fè l nan nivo sa, nan volim sa. Yo gen anpil teknisyen k ap travay sou domèn nan. Dayè yo di se premyè fwa yo mete anpil resous konsa nan yon pwogram. Tèlman ke yo konnen ke gen anpil enterè. Donk, osito ke yo ban nou e. vwa kijan ke nou ka ede w pi rapid avèk CBP One nan nap fè w konnen men nou sou yon bòn vwa e nou kòmanse wè e gen anpil ti repons kap tonbe pou moun ki te gen ti pwoblèm ti difikilte epi rapidman yo reponn yo donk ankò yon fwa si w gen pwoblèm CBP Pre One pa dekouraje men anpil nan nou menm tou ki chita nap tann nan imèl pou nou resevwa e e otorizasyon de vwayaj nou nou vle di w se pa nan imèl ke wap jwenn li fòk ou ale anndan akawont ke w te kreye a. USCIS account se andan l se la pou y ap voye l pou ou. Paske trè souvan n ap tann, m gen plizyè ka ki bon ke yo di moun nan ke yo voye otorizasyon de vwayaj la. Moun nan di non m pa jwenn li non, m pa jwenn nan email. Se pa nan email yo voye l ba ou. Fòk ou antre andan account ou te kreye a pou w kapab jwenn dokiman de vwayaj la. Trè trè trè trè enpòtan. Dènye bagay se timoun yo. Timoun yo, timoun yo. Semèn sa a yo di m yo bay anpil pwoblèm. avèk timoun yo kap antre e malgre ke yo gen dokiman e de sa yo rele guardianship paper a nan men yo, yo di m konsa ke kounye a yo egzije fòk yo retounen nan byennèt sosyal pou y al jwenn yon dokiman. Donk ou menm ki ap vwayaje avèk timoun, avan ke w al ayewopò la, paske semèn sa m gen plizyè ka, moun yo rive ayewopò, yo voye yo retounen. Si w ap vwayaje avèk timoun e timoun nan e pa timoun pòv ke l ye, li enpòtan pou w kominike avèk otorite an Ayiti yo, spesyalman Byennèt Sosyal pou konnen egzakteman ki dokiman w ap bezwen pou vwayaje, paske nou pa ta renmen w rive nan èwopò, menm jan avèk plizyè ka nou jwenn semèn sa a, epi lè w rive, yo di ke piske se pa paran timoun nan e ke l oblije retounen nan Byennèt Sosyal. E yo di nou konsa Byennèt Sosyal gentan menm jan avèk paspò, menm jan avèk. Li Men non Grandpaspò la se konsa byennèt sosyal ye tou, sa vle di ke fò w pran bonè. E ou menm ki paran pa bliye si w se yon paran ou gen pitit ann Ayiti ki anndan pwogram sa, timoun nan mwens de 18 an, ou genyen opòtinite pou w vwayaje pou w al chache l. Nou gen yon fanmi sa l fè li ale èpòt, de èpòt la li tann tou rete l pa janm soti, E timoun nan vin jwenn li, epi yo tou antre yo yo pati. Pou si jamè ou ta gen worry an tèm de oh m pa vle al Ayiti etc bagay sa yo, gen de moun nan li k rive nan èpòt la yo pran vòl bonè bonè epi timoun nan pral vwayaje avèk ou dan lapremidi epi yo tou retounen avèk li. Se yon fason pou ke ou kapab fè l. Donk si ou se yon paran. Ou gon timoun de la mezi pou kal chachel li bon paske nou tande ke gen pil tèt chaje avèk lò ke ou bay pou papye an e sitou byenèt sosyal daprè sa ou dim trè trè okipe. Dènye dosye ke nou te banm regle se dosye paspò. So dosye paspò la nou kapab di ou ke nou fè anpil pwogrè ladanl. Premyèman nou di mèsi a ou menm ki te ranpli survey ke nou te bay e ti sondaj nou te fè online lan e nou rele l petisyon, mèsi a ou menm ki te ranpli li paske so far mwen kwè nou prè de gen 30 mil siyati e nan sondaj lan, li still online e nou bezwen pou kontinye ranpli. Pou ki rezon? Paske lè w fè yon sondaj gen anpil moun k ap gade sondaj la online, y ap gade pou wè kòman sondaj la ap mache. E lè yon rechoftaj la rive nan yon nivo ki tèlman elve, sa kapab rive nan yon nivo nasyonal ki bo ke yo genyen lòt moun k ap vin poze kesyon pou ki rezon sa pa fèt. Donk tanpri kontinye, kontinye, kontinye e ranpli sondaj la pou nou. Men sa nou te fè, nou ofisyèlman ekri biwo premye minis lan E nou genyen konfimasyon nou ke biwo premye minis lan resevwa lèt nou an avèk tout lenk petisyon konbyen moun ki siyen ki pou pèmèt ke premye minis lan konprann ke se pa yon bagay piti, se yon bagay ki trè serye e ke nou prete anpil atansyon avèk li. Donk aktyèlman la a si nou gade nan jounal Le Nouvelliste, menm lèt sa a ke nou voye bay premye minis lan de manyè ouvèt, nou pibliye l tou nan jounal Le Nouvelliste, se pou nou montre ankò ke. Se pa yon bagay konsa konsa, se yon bagay ke ki gen anpil pwa. Donk, n ap priye pandan semèn sa la k ap vin la a, pou ke nou jwenn yon repons, e ou byen di premye minis, ou byen de manbo di kabinè di premye minis, ki pral di nou bòn nouvèl. Nou espere sa.